Like m te kontakte l tou. M te di l, m te ekri l, m te di l ke m vle pou l manage mwen. Like m pa konnen si l te wè vrèman a kiyès ke l t ap pale a, men li li mesaj mwen, li pa janm reponn. Epi m di konsa, a, bon m eseye. E sa fè m te pè tèks ou, m di a bon m tèks Uncle Kendjy tou, epi m ap wè kòman sa ap pase. Ou konprann? Se mwen an dirèk cheri, mwen live, m live sou paj mwen. Tout moun ki m ekri, Coucou coucou comment vas tu Wi se pa mwen Journal James pa two bava paske se numéro se se mon numéro de de business donc du coup ya beaucoup de monde ki m'ekri la maintenant se paske ou ekrim actuellement epim nan téléphone nan ki fè wap jwenn mesaj la Bon dema lè moun yo lè moun yo ekrim pou business ah my God li li monte sou Facebook mwen paske m gon bagay ki active. Depi moun lan chwazi yon nimewo epi tou mesaj la tou monte sou Facebook mwen e. Ok pa gen pwoblèm. Sorry paske m pa konnen petèt nan apèl yo m te di yon bagay ki te deranje w. M di petèt m te m te sipoze ekskize m I don't know. Like pa gen pwoblèm. Sa 2 zè wi nan peyi a.

E le plus vite possible car ma situation là est vraiment mauvaise en ce moment e pase a Haïti là m pa k. Tande zen wi. Ok voilà donc euh sa ke m t ap di avan m ale a la like mwen gen pwoje rantre Sendomeng la e le plus vite possible car ma situation là est vraiment mauvaise en ce moment e pase a Haïti là m pa ka sòti m pa ka fè anyen pou konnen

M pa konn si peyi a te fè l yon mal oubyen si moun li bay la yo te bat li oubyen si yo te fè l sibi, si l sibi yon vyòl, men Dibango kòmsi li gen yon kri, li yon kriz, yon kriz idantitè, rasyal, se yon gwo pawòl. Men lè l ap joure moun yo, va o dyab avè l, e fini li retire drapo peyi a nan bagay li yo. Gran zen. Nou ki la pa konprann sa l ap fè a, men li fon atak rasyal. E lè l te pran kont, lè yo te pran kont la, m regrèt m te montre l jan pou l te pran, pou l te rekipere l. O wi, m regrèt sa. M regrèt. Lè kounye a la mwen, mwen pran l, mwen di kon sa, tan n ouvri pi devan lè w pi koni, epi ou kounye a w ap di yo, ok, vwala, je suis Haïtien. Bon, li te, li ban m yon manti. Li di m kon sa, li de, li de paran afriken. Li di m li de paran, li gen yon paran desandan afrikèn. Wi li retire drapo ayisyen wi. Sendomeng li ye kounya wi. Kounya li sendomeng li bezwen SOS. M di ayisyen pap janm ede w. Ayisyen pap janm ba w lajan yo. Paske ayisyen son nasyon ki trè patriyotik. Menm lè w wè ou konprann ayisyen an fè. Menm lè w wè manman an fè pitit li etazini. Ou wè l gen dwa fè pitit li a pale kreyòl. Paske manman gen dwa yon pè li gen yon fristrasyon. Men li menm ki sot ayiti a li gen yon bagay ki atache a rasin li. Ayiti la nan krad m cheri. Mwen pa kab di w pa ayisyen, nou pa konn sipòte afriken. Pou langyèt manman afriken konn antre nan fou kont sou afriken konn sipòte nou. Nan kisa afriken konn sipòte ayisyen? M poko janm wè afriken ki te sipòte yon ayisyen non. M poko wè sa non mwen menm. Nou wè sa? E don e kòn ki konn sipòte Wiclef? Nan ki zen afriken nou te? Ou afriken ou ye? Chifouye kò nan kominote afriken? Mande afriken?

Kounya nou pral di e moun ki rayil e moun ki pa vle wèl rayil pa vle wèl nan kisa kisa dibango genyen nothing sa dibango genyen nothing kisa dibango te genyen nothing kisa dibango kote dibango soti nothing dibango pa gen anyen pou moun ta anvye mwen pou ta rayil okontrè Si l t yon timoun ki te dosil, m te gendwa ede l. E pa pou kesyon de seksyèl, m te gendwa ede l. Li vin agrese m nan, m t ap ede l. Dayè ou wè s on timoun, lè w gade ti fizik li, ou gade ti karikati li, ou wè s on timoun ki nan le bezwen. Ou wè s on timoun ki sòti trè ba nan echèl de la misère de zéro. Ou wè s on timoun kòmsi ki gen yon imaj de Yougos.

Epitou depi lè m monte maten an, m pa t konn fè okenn vyolasyon sou akawont mwen. M pa t konn fè anyen sou li ki te ka pòte prejidis avèk akawont lan, absoliman ryen. Epitou m just monte konsa m wè kont lan disparèt epi m ale chèche m wè l make Tiktoker. So, demen m panse m ap konteste sa. M pa konnen si Tiktok ap reban mwen l ankò byenke m pa t konn fè anyen de mal sou li.

ki ap mache a gran pa a gran pa la pou moman so map just fin pèse sou Facebook la depi m fin pèse sou Facebook la avèk Instagram la map mete Dany ap vin 100 fwa pa jou pou l ka pa banm okenn pwoblèm ou konprann map gen nimewo Dany TikTok lan map gen lòt rezo yo kòmsi map toujou kapab tankou lèm gen pwomosyon pou m fè map toujou kapab fè epi.